Bòn nouvèl pou tps Ayiti, ou menm ki genyen tps nan men ou, map diw gen eskwa, deja gen yon bon nouvèl ki tonbe, e map di avèk tout ayisyen kap viv nan peyi Lèzetazini, mete lakontantman pa bò lakay nou, paske dosye tps pou Ayiti a, li pa kanpe, e apre deklarasyon jij la fin fè mezanmi, e dosye a nan tribinal m pap baw manti, gen yon ti van ki soufle tou piti, Gen eskwa pou moun ki gen tps nan men yo. Rete la tout detay tout enfòmasyon ap vini andedan video de fòmasyon sa e si ke ou fèk konekte avèk chanèl la pa ezite abòne pataje chanèl la avèk yon moun ou konnen enfòmasyon sa bon pou li ebyen se sèl fason ou kapab sipòte nou donk ann avanse nan dosye tps pou ayiti a e nou konnen dosye sa ki tap ekspire dat ki se 3 fevriye 2026 la ebyen apre deklarasyon jij la fin fè m kwè ke deja gen espwa tps la gen pou l renouvle ebyen anpil enfòmasyon pral pataje nan dosye tps la m vle pou w gade video a jiska lafen paske fòk ou tande tout enfòmasyon k ap bay nan dosye tps la. Kidonk, ou menm ki gen tps nan men ou, kat travay e kèlkonk azil, e nou pral touche tout pwen sa yo ansanm e pou kapab jwenn anpil enfòmasyon andedan videyo sa. Enfòmasyon nou gen kòmkwa, mezanmi, apre ke administrasyon Donald Trump la te fin pran desizyon pou ti piyas la te kanpe, ebyen jij federal la avèk plizyè avoka te al diskite dosye a, donk m pap baw manti e aprè deklarasyon jij federal la fin fè mezanmi e deja gen anpil lakontantman nan peyi Lèzetazini e plizyè ayisyen ki di dosye a pap kanpe, donk dènye nouvèl nou pote pou ou nan dosye tps pou ayiti a, pran videyo sa patajel pou nou. Ebyen, nou pral ba ou anpil detay sou dosye tps la. Ann avanse! Donk, sèl bagay m ap di nou, dosye tps pou Ayiti a pa ka kanpe. Paske, deja gen anpil moun k ap plede pou nou la a pou dosye a pa kanpe. Ebyen, apre 3 fevriye 2026, m kwè ke dosye tps la kapab renouvle. Donk, m kwè ke jodi a te gen yon gwo koferans ki te fèt, e m kwè ke lafwa dènye te gen yon koferans ki te fèt ankò, ebyen, dosye a pa piti, paske jij federal la fin pran tout desizyon l, m kwè ke dosye a nan tribinal. Ebyen, nan jou k ap vini yo la, nou poko konn ki jou egzat e jij la ap bay tout sa k tonbe nan dosye tps la, ebyen, daprè yon gwo medya nan peyi Lèzetazini nou fè konfyans tout Ayisyen tande, Ebyen, e avèk enfòmasyon nou jwenn la a, deja gen lakontantman pa bò lakay tout Ayisyen k ap viv nan peyi Lèzetazini. Kidonk, m pral ba n tout detay. Yon enfòmasyon pi gwo medya sa a pataje ansanm avèk nou, e gen moun ki pa konn li angle, ebyen m ap li pou nou an kreyòl kisa bagay la ye egzat. E n ap avanse. Donk, nou jwenn, enfòmasyon misye pataje ansanm avèk nou, misye fè konnen ke dosye pou tps Ayiti a, li gen pou l renouvle avèk 90 pou san, tande byen peyi a. E, apre ke jij federal la te fin pran desizyon sa avèk plizyè avoka, ebyen, misye pataje enfòmasyon sa avèk nou, tout ayisyen mèt gen lakontantman pa bò lakay yo avèk 90 pousan. Donk, men pou ki bi dè rezon. Enfòmasyon pi gwo medya nan peyi Lèzetazini pataje ansanm avèk nou, li fè konnen ke se ayisyen ki peye pi gwo bil nan peyi Lèzetazini. Donk, m pral ba w tout detay avèk tout enfòmasyon. Kidonk, misye fè konnen ke lè ayisyen vin nan peyi Lèzetazini, y al lekòl. yo envesti nan peyi a. Donk, yo peye bil machin, yo peye bil dlo, yo peye bil kay, yo peye bil kouran, yo peye plizyè lòt bil ankò. Ebyen, se pou bi de rezon sa a, pi gwo medya ameriken an pataje ansanm avèk nou, li di dosye a gen pou l ekspire 3 fevriye 2026, men apre 3 fevriye 2026, l ap gen yon lòt jijman k ap fèt pou dosye a renouvle. Tande byen wi peyi a, paske mwen menm jan ke m jwenn enfòmasyon an, fòk mwen pataje l jan n ye a. Ann avanse nan manman penmba enfòmasyon an, avoka k ap defann tps pou Ayisyen yo entwodui nouvo dokiman nan tribinal la, Nan dokiman sa yo, avoka a mande jij la pou l pran yon desizyon an ijans paske tps la l ap ekspire 3 fevriye 2026, tande byen wi peyi a. Kidonk, pèp ayisyen mande fòk jij la deja pran yon desizyon paske dosye tps la gen pou l ekspire 3 fevriye 2026. Ebyen, se ansanm de pwen sa yo ak divès lòt n ap touche nan emisyon Tout Peyi a, san ke n pa p mete, san ke n pa p rete. An n avanse, nou pa p kanpe paske bourik nou chaje kou legba. Donk, avoka k ap jije dosye tps la, voye jete demand gouvèneman an mete plent sou dosye tps la sou kote. Tande byen wi peyi a. M kwè ke n ap eseye konprann tout enfòmasyon m ap pataje ansanm avèk nou sou chanèl Manman Pemba a. Donk, ou konnen nan dosye tps la kote ke gouvèneman an te voye dosye sa a sou kote, e, enbyen te gen plizyè avoka avèk plizyè jij ki te pote plent pou administasyon an. E donk, m kwè ke m pral pataje plizyè enfòmasyon ansanm avèk nou e de dosye tps la e administrasyon Donald Trump te pran voye sou kote a. Ebyen, rete la tout detay, tout enfòmasyon ap vini andedan videyo de fòmasyon sa a. E byen rapid, nou pap kanpe, ann avanse nan dosye tps pou Ayiti a. Donk, kisa bagay la ye egzat? Gouvèneman administrasyon Donald Trump la di Fok yo fèmen kes dosye sa. Enbyen m kwè ke apre ke jij la te fin pale avèk plizyè avoka, enbyen bagay la pa piti, enbyen se pou pi de rezon sa ki fè m te pote enfòmasyon sa pou nou, mwen di n dapre yon gwo medya nan peyi Lèzetazini te vin pataje ansanm avèk nou, Ebyen dosye tps pou ayiti a li ka pap renouvle apre dat sa ki se 3 fevriye 2026 la. E ann avanse pou n touche lòt pwen k ap domine aktyalite a, Avoka yo soumèt dokiman an pou moutre pou ki rezon jij la pran yon desizyon rapid vit Ebyen peyi a tande byen paske enfòmasyon sa nap pataje ansanm avèk ou nan dosye tps pou ayisyen nan peyi Lèzetazini m kwè ke li vrèman enpòtan pou nou. Ann avanse. Donk nap raple w gouvèneman genyen jiska demen pou l soumèt dokiman jij la mande yo. E antretan mobilizasyon yo ap kontinye pou fè fòs adn Tyonp la retounen. E vwala zanmi entènot, lòt enfòmasyon nou gen pandan nap anrejistre videyo a la, ou menm kap viv nan peyi Lèzetazini e ki gen ti pyès nan menw, ou pa bezwen fè tèt ou cho, e aprè ke jij la fin fè tout deklarasyon sa mkwè ke kapab gen yon solisyon nan dosye ti pyès e pou ane 2026 la. Donk nap di w mèsi paske w gad video a jiska la fen e nap di mèsi avèk Rebecca ki te fè kòmantè pa l nap di mèsi avèk Dayson ki te fè kòmantè pa l nap di mèsi avèk Jedlinda ki te fè kòmantè pa l nap di mèsi avèk Jhononky ki te fè kòmantè pa l ebyen se te yon plezi pou m te ansanm avèk nou map di mil mèsi pou kòdyalite nou ebyen rete konekte si gen update nap tounen nan dosye tps pou Ayiti a e ke Bondye beni w. Rete konekte, nap tounen pou yon lòt emisyon si papa granmèt la prete n lavi.